Evre?
Anpil. Wap bay tèt ou manti wi. Kòman manti? Eskew ka esplike m kòman bay tèt mwen manti? Wi paske tèt ou wap bay manti paske. Esplike m bebe. Paske m fè 5 an renmen avèw e pa anyen pi serye wap benefisye nan ou menm paske chak jou chak jou wap plede banm manti m la m la wap fèm soufri bagay sa yo m pa kapab ankò. Manmi, kòman w ka esplike m fòs je m? Non.
Sa w wè m di w la?
Men w pat konn di m jan de pawòl sa yo. M pat konn di w li men paske Pelo m pran m pran twòp tan. Paske m soufri anpil pou ou tou. Tout imilyasyon m pran pou ou, m la. Ou pa janm regle anyen ki serye pou mwen paske m ap oblije bay vag. Vag ou di m wi?
Wi. Kòman sa? Esplike m. M ap oblije bay vag paske m pa ka soufri ankò. M pa ka soufri ankò. M pa ka pran anyen pou ou ankò. Epi gason lòt moun ou wè yo wè li nan anfas ou lan? M te toujou pwomèt ou, di ke m p ap twonpe ou. E si m t ap twonpe ou tou, m t ap gentan twonpe ou paske tout imilyasyon m wè m fin pran, tout tan m wè m ap pèdi, men w pa janm.

Non, non. Cherie, pa fè sa manmi, pa fè sa. Non, non, non. M bay vag paske, paske m soufri twòp. Lavi a pa mande, pa mande pou m twò prese, men se vre, m pa twò prese men dat m ap soufri 5 an mennaj lan yon pa itil mwen. Ban m di yon bagay. E si pandansetan, ou kouri kite m, ou kouri lapli, ou al tonbe larivyè, kòman w ap santi? Non, pa fè sa. Se lè moun ou an, m santi pye m fè m mal la. Oh, m twò vini, m pa bezwen vini ankò non. Hum, ok.

Men konya la m paka wè ou ka leve brèf konsa pou leve pou ale kite m nan kisa wap lage m. Non ekout banm di w nou fè 5 an renmen e pa vre m fè 5 an renmen bon mwen se pa anyen map benefisye e pa vre m fè 5 an renmen m gen lòt moun kap pale avè m valè pwomès ou fè m tout pwomès ou fè m yo pase atè e pa vre ou pa janm itil mwen anyen paske m gen lòt moun kap koze ansanm avè m ki pwomèt ki ka ede m nan tout sikonstans men ou menm se tan ou te fè m ap gaspiye pou ou kisa w vle m fè nan ka sa m paka fè anyen pou ou ankò.
E apre nan kisa w lage? Bon, sa m ka di w mèt oubliye m nan lis la. Ou bliye m. Pale m sou telefòn ankò tou bliye m. Epi ok dja.
Money, money bang. Baby.

Aprè sa, m ap prezante w mennaj mwen ki se Deja. Sè mennaj mwen ki se Tracy. Sa se mennaj ou? Sè sè mennaj ou? Wi.
Kounye sa yo. Se yon fanm ke mwen renmen anpil. Mwen?
Pwoblèm ki pase mwen, m pa gen pwoblèm avè sa, ou konprann? Men. konnen e pitit gasonm ou ye ou konnen m fè efò anpil e m pase anpil mizè anpil travay pou m ka mete w lekòl pou m wè demen si w ka vin devni yon moun men kòm m wè se de jèn timoun nou ye m pa m pa gen pwoblèm ak sa paske lè de timoun ap grandi yo fèt pou gen ti menaj yo bay sa yo pou yo konprann lavi a kòman l ye. Bagay sa pa yon pwoblèm. Men yon sèl bagay, m ta swete nou, pou nou viv trankil, san pwoblèm, bay sa yo pase ou wè depi m leve w depi w tou piti ansanm avè manman w ou poko janm wè kote ke m nan kraze brize, ni nan fè malelve, ni nan goumen, ni nan diskisyon, bagay sa yo. M ta renmen fè w ta pran kote m lè ke w ta vin rive. gen madanm ou lakay ou, m ta renmen pou ta gen, pou gen tout bagay sa yo nan tèt ou, pou w konnen ki jan ke m te konn sèvi ansanm avèk manman w devan w. Fè 5 an renmen ansanm avèk yon fi. Se jounen jodi a pou fi a rele w pou l di w konsa ke. Li gen moun k ap pale ansanm avè l, li fè l fo pwomès, epi m pa ka reyalize anyen nan vi l. Ki jan fi fè ye konsa mesye? Ok, m pa gen pwoblèm, se gason m ye. Se gason m, m pral mete gason nan gason m pou m fè manzè wè kiyès m ke m ye. M pa gen pwoblèm ansanm avè w, mèt ale. E kote w ye a sou pi bon? L ap pi bon. Paradi pou mwen, m lan fèt mwen. Ok.

Fout ou ka lakatchou. Nale nale nèg. Bon blag genlè bon wi nèg. Ka manje mari konn bay sa. Manje mari. Manje mari pa konn ban bon goût mouche. Nan nan sa soti. Nan nan. Gòg nan nan. Nèg nan pa konn fè bon goût. Adje! Kann poul poul poul kann. Poul poul kann.

Demen maten map manje chenn maka wèl. Mwen gade mwen si m pa wèl anba. E nan domi nwa pou l ye.
La misye fè sa. Men yon sèl bagay m ta renmen konnen kòman manman nou rele medam bay sa yo. Pase kòm mwen konnen pase. Li prezante m, li prezante nou devan m. Men m panse yon lè m konn manman nou gen pou voye rele m pou m al prezante pou pitit gason m bay sa yo. Ou konprann? Men an palan de sa m ta renmen konnen kòman, nan ki fanmi moun nou soti bay sa yo. Manman m rele Olguin. Manman w rele? Olguin. Olguin? Olguin?

Mwen m disponib pou sa ke ka genyen an, mwen m pa gen pwoblèm. Pou pitit gason m, mwen m pa gen pwoblèm. Kote l rele m, m dwa pou m pou m ale. Wè si w konprann pou ki sa ke m renmen misye anpil. E sèl pitit gason sa m genyen kòm gason, w konprann, pou m jere l. W konprann, mwen m pa gen pwoblèm avè nou.

M remèsye medam yo tou, m apresye yo pou bagay sa yo. Ou konprann?
Yo vreman mechan.
Enben ok. Enpi kwi dan nou moun e anpil nan kwi dan nou anpil wi nan wout la. Ou konn afè yo. Ok. Al ak Bondye. Ou debake. Ok.

Epa di sam di.
Sa met Ayiti nan jete klè atè wi. Ayiti vin sou. Li pa vle lage kontwòl.
Kounya kote medam sa yo fè la. Humm. Ale wè yo soti menm travay yo pa fè. Gade eta bagay yo epi yal mache. Ou pa konn kote yo fè.

Ah wè ou wè yfèm sa ah map pran y mèt monte y mèt desann map pran y wè mwen k rele mwen k rele pap vle ah wè wè meli ak sa map pran y humm m paka pa pran y menm pou sa y fèm bon se pa pòv gin sa ki manman ti dam sa ah non. Bon pa twò lontan m wè manmzèl mande yon bagay epi lage nan menm li pa lage enpi lap fè maledve avè m pa gen fi maledve pase li non ou wè humm konnya li m resi jwenn manmzèl konnya m resi jwenn manmzèl konnya map mwen ak manmzèl konnya nap kontre kò nan nou konnya e Bondye k voye banm nan men.

Al fè al fè bèl romans epi vin vin banm kenbe bout pawòl dim konsa nou tal dèyè liv. Non liv nou tal dèyè liv. Ki kote nou tal dèyè liv sa?
Nan lekòl la. Nan lekòl nou tal dèyè liv lan? Ki liv m pa achte ban nou? Ki liv nou manke? On liv nou te prete on moun.
Nou konn on bagay timoun mwen yo? M renmen nou anpil. E nou wè depi lè papa nou mouri se mwen ki ap redi avè nou. Se mwen ki ap goumen avè nou peye lekòl pou nou. Ban nou manje, kay sou kont mwen, tout bagay sou kont mwen. Kidonk, nou kòmanse demwazèl, timoun. Demen si Dye ve, m pa ta renmen redi m yo pase an ven. Lè nou lage kò nou nan lari an konsa, gen yon pakèt bann ti vagabon nan lari a. Yo p ap bezwen konnen si se timoun nou ye, si po nou se jòn ni jòn nou poko mi. Yo pral kenbe nou nan lari an, ban nou bèl ti pawòl, kase pawòl nan zòrèy nou, nou menm nou p ap pè, n ap kanpe, n ap pran. Kidonk, ti medam. Lèw wèm kite nou nan kay la se pou nou rete nan kay la ok paske depi nou la nou kòmanse demwazèl nou poko janm wèm fè frekansite antre yon gason sou nou jis m ban nou respè paske nou kòmanse demwazèl m respekte sa m poko janm antre yon moun nan nou menm tou nou sipoze kenbe dinite nou ok m pap pale ankò non.

M pa bezwen tande pawòl sa nan zòrèy mwen ankò apre de jodi a. Paske m retounen di w sa ankò. Te pi ou wè w ap leve la, ou poko janm wè m antre yon moun sou ou. Se pou sèt rezon nou kòmanse demwazèl, m pa antre gason sou nou, jis pou nou pa gen foli. Kounye a la men w soti nan lari a, ou fin met yon ti rad sou ou, ou soti nan lari a kounye a ou vin pale m de jèn gason t ap pale avè w. Tanpri souple pou mwen tande.